Bonjou tout moun, jodi a nou vin pale w de yon sijè ase enpòtan kote ke nou vin pale w de kisa n ka fè si n sibi zak vyolans isit nan Chili oubyen ou menm k ap gade videyo a ki pa yon fanm kisa w ka fè pou w ede yon fanm ki sibi zak vyolans isit nan Chili. N ap mande w avan nou kòmanse pou w ale like paj Facebook nou an, ok, swiv nou sou Facebook, answit ale sou YouTube, Epi subscribe. Epi pataje yo tou le 2. Ni Facebook, ni YouTube. Pataje yo pou tout moun kapab jwenn enfomasyon enpotan pou e kap itil yo. Ok. Mwen se ki sa an ka fe pou si ou ta sibi yon zak vyolans e se tan chile. Kèk sou a moun nan ka ya. Donk, li toujou enpotan pou konnen ke leta bay yon oryantasyon ak ed gratis pou Tout moun ki sibi zak vyolans isit nan Chili fòk ou konn sa ok leta bay tout moun oryantasyon yo li bay tout moun èd yo nan sa ok ou kapab jwenn èd la swa ke wal nan biwo kote yo bay enfòmasyon yo ok swa ke wale ou rele nan telefòn pou kapab jwenn enfòmasyon ke wap gen bezwen ki nesesè a, se premye bagay la. Dezyèmman, chache sipò yon zanmi, yon vwazen, yon fanmi, yon kòlèg de travay. Ok. Konsa, nenpòt moun ka fè w, nenpòt moun ou ka fè konfyans ki ka ede w, di l sa wap viv la. Ok. Se konsa ou kapab ede tèt ou tou, si wap viv yon zak vyolans. Twazyèmman, ou gen dwa pou pote plent. Ok. Ou gen dwa pou pote plent chak fwa ou sibi zak vyolan. Ou gen dwa pou pote plent chak fwa ou sibi zak vyolans. Depoze plent ou nan komisarya polis la, men sa yo rele karabine lo isi a, ou byen nan polis envestigasyon ki sa yo rele PDI a, ministè piblik, ministè yo, oubyen nan tribinal jistis. Ou kapab voye enfòmasyon sa yo oubyen ou kapab pote plent bay moun ki ap fè w sibi zak vyolans la. Mwen te di Ministerio Público, ou kapab voye, ou pote plent nan pou li la oubyen nan Tribunales de Justicia. Ou kapab pote plent pou li nan tout bagay sa yo. Nou ap repete ankò, ou depoze plent nan komisarya polis la ki sa yo rele karabine lo a, ou ka pote plent. Dezyèman, nan polis envestigasyon ki se PDI a, nou di w sa. E answit ou kapab pote plent pou li nan ministè piblik, ki sa yo rele Ministerio Público, oubyen ou kapab pote plent pou moun sa nan tribinal jistis, sa yo rele Tribunales de Justicia. Katriyèmman e dènye an poun fini, nap diw pa bliye like paj la. Ok. Ban nou subscribe nan paj YouTube nou. Answit klike sou ti kloch la pou jwenn tout notifikasyon yo. Dok nap kontinye poun baw dènye enfòmasyon. Enben, kounye a ou ka ale dirèkteman nan jistis penal se ki rele Justicia Penal, san pase nan tribinal fanmi. Ok. San pa pase nan sa ki rele Tribunales de Familia. Ok. Ale direkteman nan jistis penal. Ok. Pou al pote plent pou moun nan. Ok. Mèsi tout moun. Mwen m t ap tande nou. ki tap gade nou. Donk mèsi pou atansyon ou paske nou te vreman santi nou kontan pou nou pote pou te pote enfòmasyon pou ou kap itil ou. Donk rete branche gen lòt enfòmasyon kap vini sou menm tip de videyo sa. Ok pa bliye al subscribe chanèl la epi Ban nou like sou Facebook. Fè nou reyalize plis ke 1200 like e ke pou nou kapab kontinye avèk enfòmasyon yo. Bye bye. Ciao.